Mèkredi 11 novanm 2020, bonjou, bonswa tout moun. Rapidman, kèk nan pwen k ap domine aktyalite a. Fondasyon Digicel prezante madi bay laprès bilan travay li nan peyi Dayiti pou egzèsis fiskal 19, 20. Kote yo envesti 3.4 milyon dola ameriken pou egzèsis sila. Pou kenbe valè goud la devan dola ameriken an, Bank Santral enjekte sou mache lokal la 15 milyon dola lendi 9 novanm 2020 an. Siyati madi yon pwotokòl akò ant Enstiti Nasyonal Fòmasyon Pwofesyonèl, INFP, ak Konsèy Nasyonal Koperativ yo, CNC, ki rantre nan kad mizannèv yon pwojè pilòt sou validasyon konpetans. Plizyè atizan nan di depatman peyi a pral benefisye pwojè sa a. Aletranje, Sekretè jeneral Òganizasyon Liberasyon Palestin, OLP, Saïb Erakkat, mouri madi 10 novanm nan nan vil Jerizalèm aprè l te entène lopital pandan 3 semèn akoz li te trape kowonaviris. Rete branche, n ap tounen nan yon bat je pou devlopman tit sa yo. Byenvini nan devlopman jounal la, Fondasyon Digicel prezante madi bay laprès bilan travay li nan peyi Dayiti pou egzèsis fiskal 19, 20, kote yo envesti 3.4 milyon dola ameriken pou egzèsis sila. Plizyè patnè yo, reprezantan ministè edikasyon nasyonal te prezan nan seremoni sa. Repòtaj Nancy Constant sou imaj David Mercius. Fondasyon Digicel prezan nan peyi Dayiti depi 13 lane kote yo travay nan konstriksyon lekòl, devlòpman pwofesyonèl, sibvansyon ak pwogram angajman anplwaye. Nan sans sa nan yon sousi transparans, Fondasyon Digicel prezante bay laprès madi 10 novanm 2020 an, Bilan travay li pou egzèsis fiskal 19 20 an epi sa li reyalize tou pandan 13 lanne sa. Sofia Stransky se direktris egzekitif Fondasyon Digicel. M ta renmen pale, paske nou menm nou travay nan tout transparans, tout chif nou odite, de kisa nou te fè avèk lajan ane sa. M ap kòmanse avèk premye pilye, ki se konstriksyon lekòl. Ane sa a nou rive inogire 2 lekòl, Kolèj Sen Lwi Mayi de Monfò dan Dèlma 31, epi tou Ekòl Nasyonal de Koton dan komin Jan Rabèl. Madam Stransky te fè tou yon rezime pwojè yo pou egzèsis ki pase a. Pou ane a, nou te gen yon bidjè 3 pwen 4 milyon dola. Lè nou gade depi lansman nou an 2007,

On twazyèm ki dan Pènye, men se pa Pènye ki t bò frè lan non se Pènye ki sou tèt mòn nan. Men nou konnen enpòtans devlopman pwofesyonèl. Sa fè lontan, depi 2007, n ap envesti nan domèn sa. E kounye a pwogram lan evolye e n ap travay sou on pwojè an kolaborasyon avèk ministè dedikasyon ki rele PARSEC, Pwojè d'Apui au Renforcement des Capacités des Communautés Scolaires pour une Éducation de Qualité. Kèk benefisyè pwogram Fondasyon Digicel ki te prezan nan seremoni sa te pwofite remèsye responsab yo pou bonjan sèvis yo founi epi envite lòt sektè nan lavi nasyonal la Mache sou menm tras ak Fondasyon Digicel. ACDLP te patisipe nan premyè edisyon Konbit pou Chanjman an nan lane 2017. Nou te rive nan final, men nou pa t gayan. Nan dezyèm edisyon an, nou tounen ankò, e fwa sa a, nou gayan. Nou jwenn sibvansyon pou finanse 8 kaj. Nou achte alven ak manje pou pwason. Se premye fwa, kòm òganizasyon kominotè, nou te rive jwenn finansman e sa ede nou. Nan epòk Vandredi sen ki sot pase a, Asidèl Pé rekòlte 2073 liv pwason. Nou vann li pou 414 mil 600 goud. Sa pèmèt tout pwofesè jwenn yon ti kòb. Ti machann yo fè ti kòb, paske se yo nou vann pwason pou al revann. Mwen panse li toutafè endike Pou n kòmanse pwopo sa a. Vrèman pa yon pwofon remèsiman anvè Fondasyon Digicel e tout resous zimèn ke l mobilize pou ka pèmèt li pote kontribisyon sa a nan sistèm edikatif ayisyen an, pou l ka pote kontribisyon sa a bay kominote edikatif sa a atravè mizanplas pwogram nan. Se yon kontribisyon ki pèmèt de pli zan pli anndan sistèm nan ap fè pwofesè, direktè lekòl, kominote edikatif la nan son ansanm konprann gen nesesite pou nou ale vè yon nouvo manedjment anndan lekòl yo. E nan sans sa, Digicel jwe yon wòl ekstrèmeman enpòtan ke nou menm anndan ministè la e ke tout kominote edikativ la genyen nan diferant aktivite k ap fèt nan sans sa a. Daprè responsab yo, rapò anyèl sa tradui volonte yo genyen pou kontinye travay avèk kominote ki andedan peyi a nan lide pou rann yo pi fò, pi rezilyan, kote rezilta pozitif yo jwenn nan kad bilan sa ba yo plis motivasyon toujou.
N ap pale ekonomi, Bank Repiblik Dayiti kontinye ap enjekte dola sou mache lokal la nan objektif pou kenbe valè goud la fas ak dola a. Nan sans sa, nan yon tweet brh anonse li enjekte 15 milyon dola ameriken sou mache lokal la Lendi 9 novanm 2020 an, daprè sa nou kapab li nan twit sa, lajan sa pral repati epi vann sou mache lokal la daprè kondisyon Bank Santral ap fikse. N ap raple, pa gen lontan brh te enjekte 12 milyon dola ameriken sou mache lokal la, Epi pou madi 10 novanm lan, to referans brh se 63 goud 204 santim li te ye. Lòt nouvèl, siyati madi yon pwotokòl akò ant Enstiti Nasyonal Fòmasyon Pwofesyonèl, INFP, ak Konsèy Nasyonal Koperativ yo, CNC, ki rantre nan kad mizannèv pwojè pilòt sou validasyon konpetans. Pwojè sa a ap fèt nan pwofi plizyè atizan k ap viv nan 10 depateman peyi Dayiti. Koute direktè jeneral INFP a, Duckel Delvaris pou plis detay. Travay ke nou pral demare la antre l'INFP e le CNC se yon travay ekstrèmman enpòtan ki pral itil a peyi a e a yon sektè ki jiskaprezan trete an paran pov nan sosyete pa nou an. Se yon konsta tout moun kapab konprann li, ke gen de moun ki genyen yon ansanm de konpetans nan sosyete a, ki gen yon pakèt kapasite, poutan yo pa janm jwenn opòtinite vrèman pou mete kapasite sa yo a an valè reyèlman vre. Yo pa janm jwenn chans yo pou ke yo benefisye de yon seri de. avantaj e privilèj ke peyi an, ke sosyete a ta kab ofri yo, paske, ebyen gen de bagay ki manke yo. Se nan sans sa, 2 enstitisyon sa yo, yo bay le bra pou kapab siyen akò sa jodi an, ki genyen 2 grann aks ladan l. Dabò, se validasyon des acquis et de l'expérience ke INFP li menm pral fè avèk moun, artisan yo, sur le terrain, ki pa genyen ankadreman sa a. E aprè ke nou fin fè travay sa nou menm, Konsèy Nasyonal des Coopératives Li menm li pral pran moun sa yo pou kapab fòme yo, ba yo yon kapasite an antreprenarya, ede yo pou ke yo kapab monte antrepriz lan san, montre yo kòman yo kapab jere, montre kòman yo kapab ebyen pwodwi apati de kapasite ke yo genyen an. Epi, jounen jodi an la, ki pral bay moun sa yo aksè sou mache a tou, menm jan tankou tout lòt gwo enstitisyon ka gen aksè a kredi, ebyen yo menm tou yo kapab gen aksè a kredi, yo menm tou kapab jwenn ankadreman pou kapab, ebyen, monte biznis, monte antrepriz yo, pou yo kapab pote yon plis nan sosyete a. Bò kote pa l, Lesly Alexandre, direktè jeneral Konsèy nasyonal koperativ yo, fè remake pou premye faz pwojè sa a y ap kòmanse nan kèk depatman, men se yon pwojè k ap dire plizyè lanne. CNC ak INFE travay dan le tan, a lon tèm, pou yon bon tan, men pou kounye a de fason ponktyèl nou pral defini yon pwojè espesifik ki s on premye pwojè k ap limite l a sèten departeman e a sèten metye. Donk se de se de bagay teknikman nou pral gade an tèm de kijan reyalite a ye sou teren. Pou nou regwoupe atizan yo, fòjewon yo nan kèk depatman. Men pwotokòl dakò la nan li menm, li ouvri posibilite pou INFP e CNC travay tout kote nan peyi a e ane sa a e lòt ane k ap vini.